Biznis blackout la dous wi menn, se 13 milyon nou chak ap fè 4 pwen 33 milyon. Mezanmi tande klè lè yon moun pale klè. Edo Zeni ki pa met dlo nan bouch li, li di Prezidan Jovenel te ba li yon dokiman ki gen non 3 moun k ap fè 13 milyon dola pa mwa nan vann blakawout. Epi li di tou, sa k ap pase nan kou dapèl la la a, se teyat k ap fèt. Menm jan Mesye Joseph Felix Badio te di a. Ebyen, an n tande ansanm. Edo Zenny di l apre l te fin fè kanpay pou Jovenel te pran pouvwa, li te vin gon ti pwoblèm granmoun a granmoun ansanm ak Jovenel, lè gen moun k ap fè manifestasyon devan lakay li pote foto Jovenel, men ki sa l te konn di yo. Jepòl klè an kreyòl. An kreyòl, foure l nan moundò epi tèl bagay manman w. Sa se te lopozisyon dan lavil de Jamèl. Men, sa pa vle di poutan, li menm a Jovenel pa t rekonsilye paske Jovenel te pran avyon vin lakay li pote dokiman ba li. Yo di, lang a dan pa konn pa mòde, men lè gen matirite, yo ka viv ansanm. E nou vin gon pwoblèm ak Jovenel, se pa kesyon de machin, dayè, si y al fè ankèt, Yap wè sou pouvwa jovenel la mantre 4 machin sèlman mantre 4 machin paske le pouvoir que j'ai construit mon pouvoir le president jovenel anben le directeur de la douane tap target mwen pou yn oto sa vle di lèm vinn yon machin ki 3 milyon 500 mil goud yo fè yn oto peye yo mandem 10 milyon de goud don mentnan kan j'ai appelé jovenel pou li esplike ke vwala semen paske peyi a e pou tout moun e pa pasem son milat andeyò tankou jan mesye a tap pale a de milat petyonvil e pa pasem son milat andeyò pou yo konprann ke m paka fè biznis anndan peyi an Donk, lòske m di prezidan sa, prezidan sa voye m bay yon nèg, nèg la voule m, tout moun voule m, m peye. Epi m stope, m pa vann machin ankò. Apati de sa, m kanpe. Mentnan le pwoblèm ke m te gen, alò m vle elabore pou m di ke pa t gen gwo pwoblèm. Dayè, tout sa m te konn ap di anfas Jovenel, m vin anfas Jovenel, men m te toujou mande pou yo pa kite l ale. M te toujou di peyi a, li pa bon pou peyi a. E pa gen yon moun ki ka vin la pou l di si m te di Jovenel yon pawòl, epi kounye a pou yo di Edo te di voye l ale. Jamè. M te toujou di Depi prezidan ale peyi ap kraze. E la stabilite politik se youn nan pi gwo bagay ke yon komèsan, ke yon peyi ka viv de li. Donk e prezidan an fè yon erè avè mwen. Depi ou konnen m se yon nèg ki fouge, m angaje. Prezidan an fin ba m yon dokiman pèsonèl, li desann Jakmèl nan elikoptè li. Li rele m pèsonèlman pou m vin pran ni. M ale, lè m rive, sekirite di sekirite pa monte machin nan. Li menm avè m sèlman anndan machin nan. Li remèt mwen yon dokiman Sou kouran. Ok. Paske emisyon m nan te viral. Ebyen. Li viral. Lè m pran dokiman an, m al chita lakay mwen, m ap gade dokiman an. Donk Prezidan Jovenel Moïse te remèt ou menm yon dokiman. Te remèt mwen dokiman. Sou kouran. Sou nèg yo, 3 nèg k ap fè prèske 13 milyon de dola pa mwa. E ou toujou gen dosye sa a? Mwen gen dosye sa a. Se yon dokiman ke tout nèg ki senatè. Donk 3 nèg nan peyi a ap fè. 12 a 13 milyon de dola pa mwa. Pa mwa. Ok. Separe an yo 3. Ebyen. Lè m wè li, m pa t senatè ankò. Lè m wè li, laraj monte mwen e otomatikman, si se kounye an m pa t ap fè erè sa a, fouk m anraje epi m al pouse pou prezidan an. Paske m di, paske prezidan te konn pale avè m anpil tou. Èske w konprann? Nou fè dezan n pa pale, li chèche jwenn mwen, nou pa pale. Epi lè bagay la pase, m monte radyo mwen epi m di malpwòpte sa yo pou yo touye yo, bann vye grannèg, bagay lòbèy. M anraje. Epi kounye a, moun gran etonman, de semèn pita, w ap wè l viral tou, prezidan di l tou, li monte an Frans avèk nèg yo. Tout nèg yo nan avyon. Menm nèg yo. Menm nèg yo. Menm nèg pap joure yo. Kounya la m rele misye. M rele prezidan an. M di prezidan. Kounya sa w di m fè la. M fin fè yon bagay pou peyi a pou ou. Pou nou tout. Kounya la ou lage mwen monte. E li repete l tou. Lè yon bagay li di m te monte an frans avè nou. Nou bliye nou te nan menm avyon. Nou dòmi nan menm otèl. Mwen konnen. Li te repete l. Anben sa yo se. Se sa k rive m avè prezidan. Pa gen okenn lòt bagay. Prezidan pa t bay. Bon m pa konn si prezidan te gen moun pa l tankou sa w di. Li te di m pèsonèlman ke li gen yon boujwa nwa. Alò de po nwa e nwa mye tou e ke lap li pa milat ke lap konstwi anfas milat yo sa se ske le prezidan m ave di e sa fè m mwen retwouve m nan sa w di a gon pakèt nèg ki gen kòb Jovenel lan men yo paske Jovenel te ouvè pòt pou pakèt nèg donk se sa m pa gen ankenn ankenn bagay donk men menm pèsonèlman wè m fon ti tèks sou sou pitit prezidan an bon kòm mesye a sot di tou e misye on ti jan 35 pousa ap reprann li men on a vu ke yo paka kanpe pou di papa w se blan k mete l on a konstwi kèlke choz mentnan si gen favoritism nan pouvwa paske Mateli te prezidan Jovenel vin pran paske Jovenel genyen pou prezidansyèl la depi premyè yo voye l al nan pou lavalas wè si lavalas ta ka pran l yo fè sa yo fè nan dayè yo kraze peyi a dayè w te wè Andre Michel kanpe l di l ap boule peyi a e l boule l vre donk mentnan mentnan lè yo bay Privè li yo panse ke Privè pral remèt lavalas li e se sa fè w wè Assad tout nèg yo tout lavalas sa nèt te vin nan prestasyon de sèman de privert Assad ouvè bouch li tankou yon nèg kap vale privert foto sa la wi men sa m di w mentnan mentnan lè privert lè jovenel genyen ankò se pa jovenel paske s on istwa ke yon nèg dwe rakonte lè jovenel map pale de departement du sud est ke mwen edozeni te chèf kanpay li lòske Jude bat li nan Sud-Est an premye paske se te Joseph Lambert ke ki te ki tap fè kanpay men pwoblèm Joseph te genyen rapidman Jovenel te kandida sou phtk men pa bliye ke Jude se te segon awondisman nan depateman du Sud-Est la ki pou li donk men Lambert vin pa ka fè nap pale de awondisman de Belens Tchòt Belens Tchòt Grand Gosier e Ansapit ki pou misye plat donk Lambert vin pèdi eleksyon an Paske l te sou phtk e li gen yon bò nan depatman Sud-Est la. Imagine being able to build anything, for any reason, in any style, at any. Ki pou Judy. Donk misye vin pèdi. Donk lè Lambert rann li kont de sa, li remèt bagay la, l al kandida sou pati politik li. Epi yon mar, le prezidan ma aple pou di Edo sa w ka fè pou mwen? M di vas-y, on y va. M di l ne t'inquiète pas pou lajan, n ap envesti. E sa fè m di w e 500 mil goud. ke yo voye pou lakomin e lawondisman de Jakmèl. Men jodi a yon nèg pa ka vin di m m fin fè kanpay, m fin fè tout bagay epi w mete m anfas prezidan. Non, prezidan an 6 mwa avan, il s'est rendu kont ke l ap ere e l pa nan kote ke li bezwen tout ekip li. Le prezidan Jovenel a aple tout son ekip ki te la avè li pou fè nou retounen e le 7 fevriye, m kwè 7 fevriye, kanaval Jakmèl an 2021, le prezidan est venu, il m'a appelé, sa femme était là, A la mairie de Jacmel m ale jwenn li e le prezidan m a di Edo gon kou deta epi w ret lwen m di a prezidan m pa menm konnen nèg andeyò m yo m pa konn si gen kou deta wè li di m a 10 è di maten li di m gon kou deta epi l fè nou tande voice Dimitri Herard k ap pale a fi a ke yo di m ki nan lapolis toujou e yo di m da Brezil toujou nan nan lajistis yo di sa malgre tout sa k pase yo donk e menm m je n'ai rien men la sèl choz ke je ve vreman Se pou m wè e sa k ap fèt. Tankou jan mesye a sot di la, sa k ap fèt la se yon maskarad nan tribinal la. Ok, la ou panse ke se yon maskarad?
Senatè Gaston Delva, ann ale dwat sou jistis pou Jovenel Moïse. Si tu m'excuses, je te prie. Mèt ale. Alezi, alezi, alezi. Non, non, mèt ale, mèt m pa bezwen rete ankò. Non, non, mèt ale, mèt ale. Non, non, non, m ta pral di w ke si nou fini, men menm pèsonèlman, paske se sa m te vle di. Non, m ap pale avèk ou. Sou afè, sou afè 25, sou afè e, e, e. Sa w sot di talè a, swa fè. Sou sekans ki viral yo? Non, wi, sou bank lan.
Kòrèk. Sou bank lan. Kòrèk. Se le premye minis. Kòrèk, kòrèk. Ki di li. Kòrèk. E si gon premye minis nan yon peyi ki di l, donk m panse ke m ka repete. Kòrèk. Sa premye minis lan di a. Kòrèk. Donk se sa. Ankò yon fwa tout moun. E sitou ke se devan.
Devan la jistis li di l. Devan la jistis. Mèt lò w t ap pale, ou di m ke la a s on maskarad k ap fèt nan kesyon. Non, wi, pou m fini menm, pou m bay Gracia pale. E s on maskarad paske sa k enpòtan yo, se pa moun sa y ap rele. Paske Duberice te la, bon Duberice se te konseye misye, e bon menm si yo di Duberice fè kòb, men ekout, lò nèg nan pouvwa, si w pa fè kòb la ilegal, èske w konprann, lè w pa fè l ilegal, pa egzanp, prezidan te di mwen la konstwi yon gran nèg, yon boujwazi nwa, m te di konpliman, vazi, si kounyè l retire l nan men vòb asfalt, li bay tèl moun li, men sèt yn bòn choz, paske tout tankou jan m sot di w, men menm m ap soufri kòm milat andeyò, paske jodia m paka vann machin vre paske toutotan ke nèg yo pa vle m vann la dwann yo la fann mwen motosiklèt sak fèm ret pwisan nan motosiklèt epa se semwen ki vin avèl nèg yo vin jwenn mwen ladann èske w konn sa m vle di w la donk se sa men men m ta swete ke prezidan jwenn jistis e kèlkeswa le pri a peye paske se pou lentènasyonal se pou tout moun ka gade nou lòt jan paske jodia la depi w parèt yon kote yon nèg mande w kijan w fè touye prezidan w èske w konprann.
Mezanmi mèsi abòne map vin a plis bagay pou nou toujou a la pwochèn.